Mwen kapab tou Jeune de la Foi fè anpil pou mwen paske depi ke mwen rankontre Jeune de la Foi menm lè m te santi m an feblès depi m fè sa m vin nan Jeune de la Foi la menm m santi fòs mwen remonte. Non mwen pa Mwen se yon evanjelis pou le senyè. Wi se travay sa menm ke le senyè ban mwen chache nanm pou le senyè. Bon mwen pa kapab kontwole de temwanyaj mwen paske restorasyon lavi mwen li Kòmanse avèk nan Jèn de la Fwa. A chak fwa ke mwen vini nan Jèn de la Fwa, Bondye toujou montre m de bagay mèvèye ke l fè nan lavi mwen. Se pa jwa ke m ap bay pou Jèn de la Fwa, men lè mwen vini nan Jèn de la Fwa, mwen toujou aji fwa mwen, e lè priyè yo fèt, e priyè monte, gras desann, Bondye li menm li pote m sekou. Mwen di, Beni swa Letènèl! Gloire a Jésus nan lavi mwen paske li toujou ban mwen opòtinite chak mèkredi pou ke mwen kapab la vin nan jèn de la fwa vin remonte e fòs mwen e pou ke m kapab jwenn delivrans pou tou sa kap nwi m yo.

Lè m vin nan zòn nan, m wè opsyon jòn nan toujou ap miltipliye de jou an jou epi m pote chanjman lakay mwen, pote chanjman nan pitit mwen tou paske m toujou mande pou yo èd de priyè, yo toujou ede m e menm si m pa vini se kòmsi se kò m ki pa la men espri m se nan jòn nan l ye. Wi depi m vin nan jan an koute temwanyaj yo, chak moun gen temwanyaj diferan men temwanyaj yo fè efè sou mwen e yo fè efè sou pitit mwen tou paske gen anpil chanjman ki fèt nan mwen menm nan lavi m. Mwen toujou envite anpil moun nan jèn nan gen ki konn vini gen sa ki pa konn vini men lè yo vini yo konn rele m yo di m sa e yo di m kòman yo edifye nan jèn nan e m santi m kontan pou sa mèsi anpil pou entèvyou sa ke w fè ansanm avè m jodi a e Bondye beni w. Se pa kòmsi m ap di jèn de lafwa se kòmsi se yon envante m ap envante m ap fè lwanj pou jèn nan. Men lè m vini, m santi m pa pèdi tan m vin pase a. M jwenn. M mete lafwa m, maji fò. Lè yon moun vin nan jèn sa a, ou mete lafwa w, sa w vin mande Bondye a, l ap fè l pou w, l ap ba ou l. Se konsa, e depi ou mete fwa w, tout bagay ap vini. Lè w mete tout lafwa w nan Bondye, nan jèn nan tou, lè w vini, ou konnen kisa w vin chache, e w ap jwenn sa w vin chache.

Mwen avèk Jeunes de la Foi depi 2016. Mwen gen 3 zan ansanm avèk Jeunes de la Foi. Mwen menm se yon adoratris, mwen adore nan plizyè legliz epi mwen toujou adore nan Jeunes de la Foi tou. Mwen se yon sèvant ki pa janm kite travay Bondye soufri. Depi se pou travay Bondye, se pa lajan k konte, m ap fè travay la e m vle lè m ap fè travay la m fè l byen paske si Bondye li menm lè l ap fè yon bagay pou mwen l fè l byen se sa k fè m renmen fè bagay Bondye byen. M konn ale atravè lòt peyi tou, m ale Naso, mwen fè uitan la, se la mwen te kòmanse karyè mwen, m ale Nouyòk e nou gen m gen m ale Kanada ankò tout sa yo se Pou mal chante poum bay Bondye glwa li menm sèl li merite se travay sa kem fè m pa yon atis mwen menm se yon adoratris e m pran m bay tèt mwen desizyon poum kapab chante jiskaskem rive nan syèl la paskem renmen fè sa. Depi m vin nan jeune de la foi m ka di ke se yon jeune ki fè m konekte plis avèk Bondye paske pafwa lè w pa gen yon yon kote kap wap priye ou byen ou toujou rete sou lapriyè so lè w jwenn yon jeune ou jwenn yon kote kap

Yon vant fè mal atwòs. Pandan vant mwen t ap fè mal anpil, m pa t wè lòt solisyon, m pa t wè lòt kote, e m te di l, Mennen m nan jèn de lafwa. E lè m te vini nan jèn de lafwa vre, m te jwenn Manmi Michèl, li te priye avèk mwen, fè gwo priyè avèk mwen, e depi lò, m pa t gen vant fè mal la ankò. Alò, se konsa Bondye te vle ramne m, te vle vini avè m nan jèn de lafwa. Depi lè, menm nan travay mwen, m pran jou mèkredi a òf pou m ka vini nan jèn de lafwa. Se pa paske m ap moute non jèn de la fwa, kòm si m ap moute jèn de la fwa akoz de moun yo, men se paske m jwenn ladan, se sa k fè m ap pale de jèn de la fwa. Jèn nan rele jèn de la fwa. Sa vle di si w gen la fwa, tout bagay posib. Moun yo yo menm avèk fwa pa yo, fwa pa w, ou mete ansanm avèk yo e tout bagay ap reyalize jan kè ou ta renmen l lan.

Sa a tap fè la. Jèn de la fwa se pa yon jèn ki se pa moun ki te envite m vin ladan li paske jèn de la fwa map raple m lè mwen te vin nan jèn de la fwa mwen te genyen yon

ke jèn nan yo lwe yo fè jèn nan lè ke mwen te rive vrèman kote ke mwen tap antre devan pòt lan e mwen te santi Sentespri Bondye te la e te tankou son van ki te pran m ki te fouwe m ki te rantre ansanm avèk mwen epi depi lò epi chak samdi mwen te oblije pran òf nan travay mwen paske m te santi prezans Bondye la e lè m antre nan soti nan ale nan Jèn de la fwa, lè mwen priye Bondye m santi vrèman, m santi vrèman vre, e menm lòske m te ka ap gen strès m antre, lè m soti m soti avèk yon jwa nan kè mwen, epi jèn de la fwa tou son jèn ki, e mwen renmen jèn nan se paske lè w rive ke moun pa wè moun, ou rive vrèman vre se priye wal priye, e espesyalman sè Michèl ki dirije jèn nan, li toujou egzòte nou avèk yon seri de. on seri de pawòl atravè la bib paske mwen menm son moun ki renmen pawòl Bondye e mwen renmen vrè mwen renmen kote ke moun ap sèvi sèvi Bondye e mpa mpa ale nenpòt kote e depi lò vrèman mte gen sèm ki te nan ki te konn ap travay lè samdi nou te fon gwoup nan fanmi lan chak samdi pou nou pral travay pou nou vin nan jèn de la fwa pou nou vin beye nan jèn de la fwa paske jèn de la fwa jèn de la fwa pa gon moun ki rantre ladanl pou pa jwenn e mwen menm gon pakèt esperyans ke mwen fè mwen se yon moun vrèman vre m konn vizite tout kote e m kapab di w si w wè vrèman m te chwazi jèn de la fwa avèk lòt jèn ke m konnen gen lòt kote m konn abitye ale m konnen vrèman m pa al nenpòt kote e mwen m se yon moun legliz mwen depi ke mwen nan legliz mwen mwen toujou di sa mwen di konsa ke m toujou fè yo konnen ke yo gen jèn nan legliz lan men m di yo konsa ke jèn de la fwa m gon jèn ke m pèsevere mwen pa mwen oblije Pou mwen pa ale nan jwèt legliz mwen mwen oblije mal ladan. Oh wi e mwen Jeune de la foi mwen envite anpil moun e m kapab di w majorite moun e Temwanyaj pa m. E si m te kapab ba ou yon temwanyaj, mwen gen yon seri de elèv, student, nou te ansanm avè l, nou konn etidye ansanm. Lè m vini m konn ap pale, m wè yo konn ap dezespere, m wè pafwa ke yo toujou di kòman fè m toujou happy. Mwen di ou konnen sa k pase, ou konnen mwen menm m son moun ki renmen Bondye, mwen m son moun e jan mwen ye a e yo wè son moun ki renmen padone moun, menm lòske yon moun fè m yon bagay, Mwen toujou padone moun. Mwen di e men se fason ke yo egzòte mwen. Mwen gen legliz mwen, mwen genyen kote ke m'al legliz, mwen genyen bèje mwen ki pran m'ap egzòte nou. Nou genyen ankò menm yon jèn ke mwen mache m' pèsevere, se Soeur Michelle ki toujou ap egzòte nou kòman ke pou nou renmen moun, kòman pou nou viv avèk moun, kòman ke pou nou pa kenbe moun nan kè lè moun fè nou yon bagay. Se pou nou viv trè byen avèk moun paske son sèl la nou ye, nou gon sèl esperans. Nou sipoze viv ansanm e vreman sa nou fe ap di sè michel son manman pa la fwa ke nou genyen. Yes se pa paske mwen renmen jèn nan se pa paske mwen pa renmen l pa pa antizanri Mwen pa renmen se paske komsi ke mwen gen patizan ladanl nan paske patizan pam se Bondye ki patizan mwen ebyen kote ke Bondye ye mwen la e lè ke mwen renmen jeune de la foi e se pa mwen menm selman men loske m envite moun tou lè yo vini sa ke mwen di yo a yo jwenn li tou sa mwen jwenn nan yo jwenn li tou e paske jeune de la foi li menm son jeune vreman ki e son jeune depi ke ou mete la foi. nan Bondye, ou mande Bondye yon bagay avèk lafwa sa l mande w la li menm, sa w mande l la, ou jwenn li. E mwen gen lòt zanmi, lòt moun ke mwen byen, lè m envite yo, mwen konn ap envite yo konn ap fè retisans, men lèpi yo vini, yo konn ban mwen rezon m, yo di m gen rezon, paske depi ke w aji, depi ke w aji lafwa ou, sa w bezwen w ap jwenn li nan non, nan non. Prince de l'autre force jeune de la foi paske beni swa l'eternel ke bon Dieu te voyem nan jeune de la foi em kapab diw vreman vre mwen son moun si m ka baw kout temwanyaj mwen te malad mwen vreman vre jeune de la foi tout moun te kenbe m nan priyè legliz mwen e jeune de la foi se sèl moun ki te kenbe m nan priyè em kapab diw gen anpil moun ki konnen m tap mouri men nan non Jesus Nan non gran Dye tou pwisan Jewova a sa vre Jezi de Nazarèt e mwen te geri mwen sot lopital la malgre gen moun ki te gen menm maladi ansanm avèk mwen yo pa la ankò men Bondye fèm gras mwen beni non Bondye ke non Bondye beni.